Non pa m se Catherine Vasthi Casimir. Mwen se Christian Sebastien Elisee. Non pa m se Medjine Jean Charles. Mwen se Anit Naïka Germelus. Mwen se Sophia Marline Laurier. Mwen se Josué Estima. M ap viv pou kò m. Gen yon moun la. M k ap bay manti. E objektif la se jwenn. Yes.
Sis kandida, tou le sis di ke yo ap viv pou kont yo. Men, nan mitan yo, gen yon enpostè ki lakay paran l toujou e ki vrèman pa konn ki sa ki yon endepandans. Objektif la se jwenn kiyès. Byenvini sou plato Budge Media e jodi a nou gen yon nouvèl epizòd Kiyès mwen ye, Trouver l'imposteur kote ke gen 6 kandida, tou le 6 ap viv pou kont yo,

M te responsab tèt mwen an kèlke sòt paske m son moun ki ap travay bonè nan lavi m. Donk m te pran yon seri de responsabilite trè to nan lavi m. Epi aprè m vin ap viv kont mwen dan le vrè sans di tèm jan responsab tou e tou epi fè tout sa ke m pou tèt mwen e pou fanmi m. Donk se yon plezi pou m la jodi a avèk nou.
Bonsoir, mwen se Christian Sebastien Elysée, mwen gen 23 lane e mwen se etidyan an elektwomekanik o Kanado Teknik. E map map viv pou kont mwen, se pa yon bagay ki te twò ke m ka di se volontèman. M tap viv avèk yon gran frè m ki pati ane pase, donk sa vin fè ke se mwen ki vin ret nan kay la pou kò m. Donk Avèk le tan, m panse m ap ka jere tout rès bagay li te konn ap jere yo, paske l te kòmanse moutre m. Donk m panse se sa yo nou dwe konnen sou mwen pou le moman. Bonsoir, non pa m se Medjine Jean Charles, mwen gen 26 lane, m ap travay aktyèlman. Mwen gen pratikman 3 zan depi m ap viv pou kont mwen, e se swit a ensekirite ki te vin genyen Matisan, mwen te abite Carrefour, donk sa te vin fòse ke m al viv pou kont mwen. Lakay mwen donk. Mwen se Anit Naïka Germélus, mwen gen 32 lane. Mwen se etid, mwen se jurist e etudiant an kominikasyon. Desizyon pou mwen abite pou kòm nan te on desizyon ki mireman reflechi paske mwen te vle aprann sa ki rele gen sans de responsabilite, jesyon de finans e fokis sou priyorite m. Donk sa fè pratikman 5 an. e m santi m konfòtab, donk se tou. Bonsoir, mwen se Sophia Marlene Laurier, mwen gen 24 an, mwen se asistant administratif de profession, e m ap travay, mwen gen plizyè ane depi ke m ap viv pou kont mwen. Rezon ki fè map viv pou kont mwen an se paske lè poum tal nan fakilte vu ensekirite a mwen gen paranm mwen te lakay li ki te Carrefour mwen vin abite Delma epi mwen tal lekòl Delma. Mwen se Josué Estima, mwen se etidyan nan syans politik e an menm tan tou mwen se devlopè epi digital marketer. M se yon moun ki renmen eksplore. ki tou renmen leve defi. E apre etid klasik mwen, m te santi se te yon nesesite pou m te antre nan vi e kote m aprann viv pou kò m, pran yon ansanm de responsablite, epi asire yon ansanm de tach tou. Donk se rezon sa yo ki te pouse m pran, m pa di libète, men tou al eseye wè ki eksperyans, al tante eksperyans lan pou m konnen Koman viv pou kom lan ye.
Nou genyen rezilta vòt yo e selon moun ki sou plato yo, nimewo 2 pa yon moun k ap viv pou kò l. Selon moun ki sou plato yo, nimewo 1 pa yon moun k ap viv pou kò l. Selon moun ki sou plato yo, nimewo 2 pa yon moun k ap viv pou kò l. Selon moun ki sou plato yo, nimewo 2 pa yon moun k ap viv pou kò l. Selon moun ki sou plato yo, nimewo 3 pa yon moun k ap viv pou kò l. E dènye vòt, selon moun ki sou plato yo, nimewo 2 pa yon moun k ap viv pou kò l. Nimewo 2 gen 4 vòt, nimewo 1 gen yon vòt, nimewo 3 gen yon vòt. Nimewo 2, Ou genyen kat vòt kont ou, kisa ou gen pou di pou defans ou e kisa ou ka di pou pwouve ke ou vrèman ap.
Nòmalman. Je m'y attendais à beaucoup plus a pati de vòt nou yo paske m'pa ka pwouve vre ke sof si yo t'al lakay mwen. Sa se 1 2 pa vrèman m pa ka twò bay yon aspè ke m ap viv pou kò m men seryezman mwen m konnen m ap viv pou kò m donk m te kontan patisipe e nòmalman fòk gen moun ki elimine pou ganyan an jwenn prim lan. Donk m la map swiv rès la men m konnen enpostè la la tou ok. Ebyen ok mèsi nimewo 2. Ok premye kesyon an se konbyen kòb nou peye pa mwa pou kesyon kouran dlo avèk tout lòt itilite kay yo. Konbyen kòb pa mwa nou panse ke nou depanse?
Alò, lakay pa mwen, pèsonèlman, m te toujou jije nesesè. Depi lè m gen entansyon al viv pou kò m, m te toujou konnen fòk mwen gen yon kabann. Fòk mwen gen yon kabann antanke fi. Fòk mwen genyen istansil de kwizin. Paske mwen, m pa p achte manje deyò, m pa renmen manje deyò. Donk nou jou di a aske mwen fè manje m doun manyè ou doun lòt. Epi aprè. Humm se truc de fille m achte miwè bon kòm ou mande m premye premye premye bagay m te di aske m gon kabann epi apre sa m te panse a ustensil de cuisine vwala. Humm m te gentan gen kabann mwen deja lorsque j'etais chez mes parents chez mes parents donk m te al avèl men premye sa premye premye sa m achte se te on four paske j'adore cuisiner. On four avèk porselèn epi vèrerie tou sa. Se sa yo m te premye achte. Mwen menm lè m te fenk al viv pou kont mwen, premye bagay m t achte se yon televizyon. Paske sa te enpòtan pou mwen pou tan m ap pase yo. Pou mwen menm, m son moun m pa renmen manje nan lari. E bon, yon kesyon global e pito pou kesyon sante tou. E premye sa m sonje m t achte se yon, bon se pa t yon fou men se te yon ti recho ki ka pèmèt mwen fè manje avèk lòt eleman yo tou tankou chodyè, asyèt, kiyè, sa yo etc.
Èske sa rive nou deja pou nou genyen vwazen ki ap fè anpil bri e kijan nou te jere sa? Bon anfèt e. M sonje premye kote m te abite se te Rue d'Henry, malerezman ki pa ki pa vrèman abitab nan moman. E te gen yon yon dam ki te viv nan ki te nan menm espas la avèk yon pitit li, yon ti gason, se te yon timoun, se te timoun byen sur. E ti pitit sa se te yon veritab pwoblèm. Kòm bon m pa t konn fè tout jounen yo, m al nan kou epi nan lòt aktivite. Men le swa, ba on dizon on alam li te genyen, e li tonbe fè lòbèy, li tonbe fè lòbèy, e bon kòm son moun ki trè koutwa, relasyon entèpèsonèl yo m privilejye yo, epi yon lè m al kote dam lan, m di l sa k pase, kòman ti moun lan fè chak swa l ap kriye, l ap kriye, epi li ban m rezon an, epi m di men ki sa w ka fè pou w eseye kalme l, bon efektivman li te koute m, epi nou te jwenn yon antant, li pa t kontinye fè bri ankò.
Alò, mwen menm, lè mwen te fenk ale nan kay la, te gen posibilite pou m te pran tout on apatman, sa ki pa t nesesè paske se mwen menm. Donk, mwen te di mèt kay la ke li pa t nesesè ke m te pran tout on apatman. Donk, sa ke l te fè, li te koupe l. Ok epi li mete yon mach eskalye pa dèyè pou chak moun ka endepandan bò kote pa yo men kounya humm son fanmi ki ap pete dèyè nan so fanmi an yo moun sa yo gon chyen ke yo met dòmi sou galri yo yo pa kitel sou lakou a nap. ke le swè chak ti bagay ti mouch oubyen nenpòt sak pase a chyen sa tonbe jape moun yo an swa yo pa moun ki ap fè bri etou non m kab di se de moun ki sivilize paske mèt kay la konn kòman m ye donk li se aske moun ki ap vini yo prensip lan rete men chyen an. Bon m panse ke se se jisteman sa e sa se se vrèman yon gwo pwoblèm si moun yo ta ap tande m tou konnen ke chyen an ban m pwoblèm. Mwen menm onètman mwen pa janm fè fas avèk difikilte sa mwen toujou jwenn de de vwazen ki sivilize ki respekte espas mwen ki respekte entimite m ki res ki konnen tou chak gen moman ou obli ou bezwen kalm ou donk Mwen toujou byen antoure si m ka di l konsa. Ah ok.
M te rete an plèn avan e sa te rive ke moun ki te lwe m ka pwopriyetè la se levanjil. Moun sa yo toujou gen de bagay y ap fè, m pa vreman sonje tèm nan, men ki gwoupe yon bann moun legliz ki pou vin fè nuit ap priye. Te rive yon moman, m te jis al kote vwazen pou m te di l, bon, ok, mwen konprann ke nou se moun legliz, men jere sa pou nou silvouplè, mèsi. Men pou kounye a, m pa vreman gen pwoblèm sa a. Lè ke mwen te fèk al al rete pou kò m, se te Ba Dèlma, e ke te gen yon baz kleren ki pa t twò lwen m, yo te konn vin fè baz devan, bon jan devan lakay la. Yo te pranm pou vwazen vwazin pès paske a chak fwa toujou ap di desant volum nan pa ka fè bri se pa nou sèl ki nan katye a sa toujou vin fè gwo pale anpil e ke lè mwen vin al relwe kay kounya mwen vin pou kòm mèt kay la asire li Ke pa genyen moun deranje moun nan lakou a e ke nou pa fè fas a pwoblèm sa ankò. Kestyon m nan adrese a nimewo 5. E avèk ki santiman ou te al viv pou kò ou?
Avèk ki santiman m t al viv pou kò m? An vrè, mwen te on ti jan. On ti jan kòmsi ok. Mwen te plis kontan ke bat kontan. Pase lè w kay paran w, paran w ap di w men a ki lè, men a ki lè ou pa, men a ki lè pou sòti, men a ki lè pou rantre. M swete yo pa pran tan fè sa. Paske paske lè w vin al viv pou kò w, sa vin fè ke ou vin gon libète. kew pat janm panse w tap genyen l, sa ki vin tou pa nan avantaj mwen paske lè w jèn, jèn anpil, m te jèn anpil e ke lè wap vin genyen moun kap pale avè w oubyen lè yo tande ou wap viv pou kòw jèn yo vin gen yon lòt ide dèyè tèt yo men mwen men dèfwa pou lèm ta prale a m te kontan anpil men kòmsi gen de lè sa vin yon jan difisil pou mwen m konn swete. Poum te kay paranm komsi poum t gen chay yo poum te lage sou do pou mwen. Map adrese a 2 moun mesye ki se nimewo 1 epi nimewo 5 bon anfèt jeneralman nou konnen kòman moun ayisyen sansib pou kay yo pou pote modifikasyon nan kay yo Koman w eksplike sa d'un coup e pwopriyetè a koman li pete yon espas pou l erije yon eskalye jis pou yon lokatè pa pètibe yon lòt lokatè? Bon, se yon trè bèl kestyon, ok. Sof ke m panse ke w yon ti jan inyore reyalite ayisyèn an. Paske nan kay yo kounya, si w vle moun yo ka gen 20 chanm. Il suffit ke tout 20 chanm nan yap anfèmel. Donk sa li te plis nan avantaj mèt kay la ke li te nan avantaj mwen. Paske mwen menm anfème apàteman li ta pral on pri, men la li fè 2 kòb. Se kòm si se li vin gen 2 apàteman. E li pa leje pou lòt moun yo. Ou konprann? Mwen menm peyel nan pri poum peye li, se vrè ke gon ti bagay ki retire paske li retire chanm ladann, men e lòt moun ki vini yo se 2 moun ki te gen pwoblèm an plèn. Son fanmi jan m te zo deja. Donk m pa menm imajine konbyen kòb li fè moun yo peye. Donk se pa sa sèlman li ta fè. Li ta rale, li ta fè base pèsonèl pou yo, li ta fè tout bagay pèsonèl pou yo jis pou l fè kòb la. E mwen gen enpresyon ankò si m ta di l ke a e m pa bezwen m pa bezwen 2 pyès, l ap retire youn toujou. Epi nan fèm wè lòt moun li mwen menm mwen nan pam nan ok donk se reyalite ayisyèn nan kem panse ou yon ti jan inyore vwala. E anfèt sa ki sa ki ki entrigem nan nan repons ou an sitou paske ou te di son son apatman byen sûr nou konnen jan yo fè apatman yo jeneralman yo fè yo sou fòm studio se di e ou ka gen espas la li ka gen ann di sil gen pa egzanp li ka gen 3 chanm Men se 3 chanm ki souvan lye avèk yon salon jeneralman. Sèdi pou moun ki lwe, m ap pale de apatman, pou li toujou an relasyon avèk salon an espesifikman. Donk eksplike pwopriyetè a fè yon eskalye. Byen si, yon eskalye anndan apatman sèdi li pete yon mi. Se sa m wè ki parèt anpe. Ok, m dakò avè w. Gen apatman ak apatman. Pa egzanp lakay pa m, ok. Lè w rantre nan lakou a, ou vire sou men goch, ok, epi ou monte yon mach eskalye, ou sot tonbe sou yon premye galeri. Lè w rantre nan kay la kounye a, ou rantre, ou pase nan chanm, etou, nan chanm, nan chanm, epi ou sot tonbe sou yon galeri pa dèyè. Ki bay sou yon lòt fasad. Gen apatman avèk apatman. Kounye la, sa mèt kay la fè, li kite galri pa m nan, ke m ladan l nan, kote ke m pa t bezwen tout kay sa a. Epi li menm, li pran lòt pati pa dèyè ki te genyen lòt galri m yo ki bay sou yon lòt bò a. Epi li desann an mach eskalye, li koupe yon ti bout nan mi an, li mete fè fòje, li fè yon lòt apatman. Yon lòt kay ankò, kote ke li anfème. Si pam nan gen 2 chanm yo menm yo ka gen 2 oubyen 3 selon jan li ranje l la ok donk vwala.
Nou genyen rezilta vòt moun ki sou plato yo e selon yo menm nimewo 6 pa yon moun kap viv poukòl. Selon yo menm, nimewo 1 pa yon moun k ap viv pou kò l, selon yo menm, nimewo 5 pa yon moun k ap viv pou kò l, selon yo menm, nimewo 5 pa yon moun k ap viv pou kò l, e, selon yo menm, nimewo 6 pa yon moun k ap viv pou kò l. Nou genyen nimewo 5 avèk nimewo 6 ki genyen 2 vòt kont yo. Mesyedam, Kisa nou gen pou nou di pou nou pwouve tout bon ke nou ap viv pou kò nou pou 3 lòt moun yo ka depataje nou? Alò, jan ke mwen te di li lè prezantasyon an, mwen kite Carrefour pou m vin viv Dèlma, se lè ke mwen ta pral nan fakilte. Pwòke vu jan Martys lan te vini etc m pat ka fè monte desann lan alò mwen te al lwe kay etc men premye ane a an vrè se jis manje etc avèk kèk lòt bagay m te gen pou m te fè mwen pat peye kay la vrèman se nan dezyèm ane a lè sa mwen te gentan jwenn travay tou mwen te vin patisipe banm wè 2021 2022. 2023 2024 an vre mwen vin ap viv pou kòm mwen mwen vin nan vif peye kay se pou 2023 rive 2024 se lè sa mwen ka di mwen pran tèt mwen an chaj a 100 pou 100 se depi lè sa map viv pou kòm mwen. Wi anfèt e M sonje lè m t ap premye al anfèmye kay, e piske m t ap chèche yon kay ki plizoumwen pwòch fakilte a, piske se anba lavil e m te lekòl. E premye kote m te vin chèche se te Dèlma, men e lè m pran pou yo, m di non, m p ap ka, e apre anpil rechèch, m di non, m p ap ka abòde. Epi m desann wè kòman m ka jwenn youn ki pi pre fakilte a. Erezman m te jwenn youn Rue de Nil e fon ti nan zòn Lise Tousen yo. Epi apre plizyè diskisyon, plizyè diskisyon avèk pwopriyetè la, nou te jwenn yon klòz. Epi m te kreye mwayen pou l ban m yon. Siyen yon kontra, piske gen yon dokiman ki ekri ki di li, an di yon kontra de bay, ki di li li lwe mwen yon kay, se se se t ap se te enpòtan pou mwen nan moman. Donk m pa t kouvri frè, an di frè lwaye yo a san pou san, piske m te gen sipò, te gen moun ki t ap sipòte m e se te se te yon frè m li te di l bon, N ap pran yon pati epi mwen menm e pou m kreye mwayen piske nan moman m te m te kòmanse gen ti bagay nan men m. Pa anpil bagay men m te gen ti bagay nan men m epi m pran yon pati. Kesyon manje se mwen ki te jere l jan m te di n talè a e m son moun bon se pa paske m konn fè manje men m renmen fè manje piske m pa manje nan lari e sa yo m te jere yo m achte bagay mete nan kay la e pou m pou m te ka toujou jwenn. E donk se te globalman sa yo m te fè nan premye pase m, premye ane yo. Apre sa, lòt ane yo, anfèt dezyèm ane, m te toujou rete nan menm kay la piske nou te fè kontra sou dezan. M te fè l sou dezan epi pwopriyetè a te di l pa gen pwoblèm n ap fè l sou dezan. Apre sa, anba te vin gen pwoblèm. M te di bon, m p ap ka pran soukous pou m ap kreye mwayen pou m viv, pou m travay epi pou m lekòl epi pou gen tansyon ensekirite a. Donk m te di ban m kreye mwayen pou m moute Dèlma. Erezman m te jwenn yon moun ki te, an n di, se te yon pwofesè ki te fè lyen yo pou mwen. Donk, li te fè m jwenn yon moun e moun sa a te plizoumwen konprann epi li te fè m jwenn yon espas nan 31, Dèlma 31 e Ri, anfèt, nan zòn Biwo Dèmin. Donk, m te antre nan kay sa a e se te prèske menm demach yo. E donk frè m lan te peye yon pati pou mwen epi m peye yon pati. Donk e apre sa twazyèm ane, twazyèm ane a e m te pran chaj yo globalman piske m te vin jwenn ase mwayen. Epi donk m sou katriyèm ane la e se toujou menm sik la, menm sik la, menm sik la.
Aprè vòt nimewo 1, 3 avèk 4, nou genyen rezilta yo. Selon yo menm, nimewo 5 p ap viv pou kò l. Selon yo menm, nimewo 6 p ap viv pou kò l. E vòt desizif la, selon yo menm, nimewo 5 pap viv pou kòl. Nimewo 5, Kòman w santi w pa rapò a vòt sa yo kont ou a? Bon, sa ke mwen ka di, se ke mwen ap viv pou kont mwen depi 2021 e ke vu ke fòk yo fè chwa an vrè pou yo jwenn enpostè la, donk. Yo elimine l men anvre se ce n'est pas moi l'imposteur it's not me ce n'est pas moi it's not me it's not me ok merci mwen te kontan patisipe avèk nou merci numero 5.
Nou te kòmanse ak 6 patisipan e kounya nou ak 4 moun ki sou plato yo eske nou panse ke moun nou sot elimine a li se enpostè a e ke nou ap kanpe la? Oubyen èske nou anvi kontinye paske nou panse ke enpostè a nan mitan nou toujou? Moun ki vle kontinye, leve men anlè.
Twa vòt, kat vòt, nou ap kontinye. Premye kesyon an, Èske sa rive nou deja pou nou bliye kle kay nou anndan? Si wi, kijan nou te jere? Sinon, kijan nou panse n t ap jere? Wi, anfèt, m sonje sa rive yon fwa deja pandan m nan Dèlma 33. Ou konnen, Anpil nan kay yo se, anfèt kay kote m te a se a tòl, bon m panse se tòl sa ye kanmenm, yon sòt de jan yo fè baryè yo, se konsa yo fè pòt la, depi w, se bagay ki ladan nan, depi w fè yon ti teke l, blow li fèmen. E kle a te, li te anndan epi li gen yon ti kwochèt, m souvan pase l depi m ap soti. Men fwa sa m soti m pa pase li epi m teke pòt la epi blow li fèmen. Men sa ki te sove m, ou konnen se tò l, gon yon mesye ki tou pre a sou katye a ki fè bay soudure epi m rele misye m di men ki pwoblèm gen pase pwopriyetè a te banm li te banm 2 sèk kle sèlman li te di m se sèl kle sa yo li pat fè doub. Ou wè m fè 3 kle? Wi, anfèt li te di se 2 kle sèlman ki, se 2 kle sèlman e li te gen, li pa t fè, li pa t fè, li pa t double yo. Epi m te rele, m te rele mesye ki konn fè soudure la epi m rele pwopriyetè a m tou m di l e. Kòm pa gen lòt kle e m oblije antre anndan, m ap kreye mwayen m ap fè l fè yon ti sizle tòl la pou seri a wè. Epi misye vini li fè sa pou mwen epi li sizle l, li koupe tòl la epi nou jwenn mwayen nou nou ouvri pòt la epi m antre. Mwayen m onètman sa poko sa se lenvèse ki mèt arive. Non. Ou tande koze? M ouvè pòt lan. Seat menm kite kle kle a nan serur lan mal domi demen maten pou mal travay map chèche kle m paka jwenn li wi m anndan mal do kòmsi m sot travay m antre m ouvè pòt lan epi m bliye m pa menm retirel mal domi. Le landemen, pou m al travay, m pa ka jwenn kle pou m fèmen pòt. Donk, se, se ton veritab kas tèt. M pa konn ki sa, kòm si ki lide ki di m al gade deyò a, epi lè m ouvè pòt lan, m wè m te kite kle an nan seri w lan. Alò mwen menm, sa poko janm rive m pou mwen fèmen tèt mwen anndan. Sa konn rive ke mwen fèmen nan chanm mwen paske m te raple m on lè m te fèmen nan chanm nan. Epi, alò bon, fèmen nan chanm nan tou se paske m panse se wè la te gen on ti pwoblèm etou, ou konprann. Donk m pa gen dwa fèmen l anndan. Depi m fèmen l ann, depi m gen malè bliye, m fèmen tèt mwen anndan m fèmen. Se sa, e kle a toujou rete nan pòt la pa deyò. Donk si m fèmen l anndan e kle a nan pòt la pa deyò, m p ap ka ouvri l. M p ap ka ouvri l. Donk kounye la wi, sa sa te rive m epi donk vwala. Epi lè sa a sa m te fè, m te rele nan telefòn oke epi tou mwen genyen bon kèk konesans ofèt ki abite pa lwen. Oubyen tou m ka di chofè m, chofè moto ke m konn pran tou, epi m te rele, epi m te eksplike l men sa k rive a, sa l fè, li te vin, li jis vin ouvri l pou mwen, ok. Men kòmsi bliye kle m paske kle pa m fòk mwen fèmen l pou m soti, ok. M fèmen pou m soti, e lè m antre ankò, m ouvri l, m retire kle a, m antre. Sa s on reflèks ke li ye pou mwen pou m toujou, paske bon, sekirite m enpòtan pou mwen, e m konnen se mwen menm ki responsab sa. Ok donk wi klem konn fèmen nan machin sa rivem ok men poum fèmen poum kite klem anndan poum take pòt la epim pa tap ka fèl tou jan kay la fèt lan m pa tap ka fèl tou jan kay la fèt la paske se kle a ki pou fèmen baryè la. Ok se pa komsi se baryè la fème nan fòm gen kle. Bon mwen menm erezman sa poko rivem e se pa paske m pridan non e se paske menm jan ansanm avèk li se deyò li take donk sa evite pou sa rive men sa tap pi pa rive. Dezyèm kesyon, ki tach menajè ke nou pi rayi fè lakay nou? Mwen rayi lave. Se pa paske m te ka rayi lave vrèman non. Se paske lè m lave li blese men m. Li blese men m e m pa ka sipòte men yo nan aswè. E kòmsi yo anfle, e kòmsi yo vin rèd. De tanzantan fò m ap grese a vazlin, fò m ap bagay. Donk m pa nan lave a. Apre sa mwen renmen fè manje. Ok, m pa di m son kòdon ble non. Men, lè w ap viv pou kò w, gen yon seri de bagay menm lè w pa t konn fè yo avan, ou vin ap amelyore chak jou epi jiskaske ou vin konn fè yo. E sitou m te di nou depi nan kòmansman m pa renmen manje deyò. Donk gon seri de bagay m se aske m konn fè yo. Donk sa m pa vle wè a. Lavi. Vwala. Bon, mwen menm pratikman gen menm pwoblèm avèk nimewo 1, m rayi lavi. Paske menm tou jou ap blese, e m panse ke se pi gwo bagay m rayi fè. Lavi. Men m renmen netwaye, m renmen fè manje, m renmen plant, donk. Vwala.
Mwen menm m rayi weka se rad. M rayi sa. Pou mwen menm, lè yo fin lave fòk yo ta fon jan pou y antre nan armò la pou kont yo. Paske m rayi sa. M esime l pran twòp tan pou m nan ranje, klase. M rayi sa. Defwa m twouve l yon ti jan annuyan. M rayi repase.
Ooh Jezi! M rayi lave e repase. Hoo! M ka mouri. Bagay sa yo ka fè m mouri. Wi anfèt mwen renmen pwòpte men si gon bay kòman ki ka fè ki ka fè gen pwòpte m pa renmen fè se lave veso piske janm pa m pa renmen lè men m ap tranpe nan likid la pou m ap plede
Nou genyen rezilta Nou genyen rezilta vòt 4 patisipan yo e selon yo menm nimewo 6 pa yon moun k ap viv pou kò l selon yo menm nimewo 4 pa yon moun k ap viv pou kò l selon yo menm nimewo 1 pa yon moun k ap viv pou kò l e dènye vòt la Selon yo menm, nimewo 6 pa yon moun k ap viv pou kò l. Nimewo 6 gen 2 vòt, nimewo 4 gen 1 vòt, nimewo 1 gen yon vòt. Nimewo 6, kòman w santi w pa rapò a sa e ki sa w ka di pou w pwouve oubyen di moun yo? Bon, anfèt, m panse se yon chwa ki te petèt difisil, piske, bon, bò kote pa m, piske. M pa t vrèman jwenn de pwen fèb, banm di l konsa, nan eksplikasyon tout moun yo t ap bay yo. Donk, petèt se paske se pa moun ki vrèman konnen, gen an n di gen de fè ki pwouve m ap viv pou kò m. Men. Anf o fon, e m ap viv pou kò m. Donk kò m se yon vòt, e ap toujou gen sa. E n aksepte chwa chak moun. E m swete lòt moun yo kontinye.
Malerezman, nimewo 6 elimine. Nou rete 3 moun. Èske nou anvi kontinye paske nou panse enpostè a nan mitan nou toujou oubyen èske nou anvi kanpe paske nou panse ke nou sot elimine enpostè a? Moun ki anvi kontinye ti dwèt anlè silvouplè. Ok, nap kontinye. Premye kesyon pou pati sa. Ki dènye fwa ou te akeyi envite lakay ou e kijan ou te prepare vini yo a?
Ok, alò, bon mwen menm, m pa pral di ki dènye fwa, paske mwen son moun ki. resevwa moun ase souvan akoz de travay mwen ok antanke jounalis prezantatris etou m gon sèk ki ase laj donk mwen resevwa moun donk se de moun ki ki de pasaj anfèt men dènye moun ke m te resevwa ki te vrèman fon ti tan lakay mwen se te yon zanmi m ki te abite kafou fèy ok epi lè kafou fèy pat bon ditou donk li te vini lakay mwen li te fon ti tan donk lè l te vini akèy la kòman l te ye. M pa gen 2 kabann ok m pa gen 2 kabann mwen te bal kabann nan paske li te li gon ti bebe li gon ti pitit 1 nan donk mwen te bal kabann nan mwen menm te kouche atè epi kòman sa te ye nou viv nou viv tankou se te fanmi ke n te ye ok nou viv tankou se fanmi mwen mwen viv kòm si m te pou kò m men kounye la bidjè a yon ti jan pi wo paske kounye la nou 3 moun ok Li menm mwen menm plis timoun nan epi vwala donk kounye la li pap viv li pa lakay mwen ankò li ta al anmenaje Turgeau e tou donk se te kòm sa epi lè zanmi m yo vini sa depan de sa yo vin fè si y ap fè yon ti tan mwen ti aske gen yon bagay pou nou manje menm si mwen m pa fè l men kanmèm nou achte nan yon fast food kèlkonk yon fason pou yo kab manje epi tou pou nou jere sa n ap jere a si se pou yon emisyon si se pou yon. Nenpòt sa l ye a. Donk nòmalman akèy yo se toujou konsa. Vwala.
Fwa mwen mwen resevwa moun lakay mwen, si m ka di l se e se te antre desanm fen novanm debi desanm. Se te yon moun ki te gen pou l vwayaje anfèt yon ami de la fanmi ki te gen pou l vwayaje. Li te oblije li te abite Gonayiv dikou Pou evite ke wout bloke, swit a sitiyasyon ensekiritè nou konnen, gang k ap ransone tou sa, li pa t vle lè pou l vwayaje a l pa ka rantre, li te oblije rantre alavans pou li fè tan, letan ke li vwayaje. Donk mwen te pratikman. Ba li chanm mwen an, ba li tout espas, m te pratikman byen akeyi l. E li te vrèman satisfè tou, tout aprè depre lan l ap di m mèsi e ke li te kontan, li te rekonesan de jès lan. Donk vwala. Nan ka pa m nan, m pa vrèman resevwa etranje lakay mwen, se plis fanmi m, sè m, manman m ki vini lakay mwen. Donk lè yo vini se tankou se lakay yo yo vini donk m pa vrèman gen yon preparasyon ke m fè pou yo paske se lakay yo anfèt m pa gen etranje pou m oblije fè preparasyon pou yo. Kòman nou vrèman deal ansanm avèk ak kòman nou jere aktivite nou e avèk kay nou pandan n ap viv pou kont nou an m vle di pou ekzanp ke w ap travay Nap travay m panse ok. Donk kòman nou jere travay la nan lè nou sot travay jere kay nou tankou fè manje pwòpte se sela kòman nou jere sa nan yon semèn oubyen nan chak jou au jour le jour Anfèt mwen m pap di mwen trè trè zòdone men m gon planin m gon planin paske mwen konnen m pral travay bonè M aprann tritor. E mwen fè manje maten. M al avèk bwat. Gen manje ki difisil. Mwen kòmanse l depi an sware. M fini l an maten. E m toujou met telefòn mwen sou alèm. E an s ki a trè avèk. Menaj, netwayaj tou sa, m pratikman fè sa dimanch paske samdi tou m pa vrèman gen tan. Donk m gon planin ki byen ki byen ekri donk m pa souvan respekte l a la lettre men m pratikman ti aske chak chak kòmsi chak tach m gen pou m akonpli yo m akonpli yo epi m kòche. Donk vwala.
Bon, pou mwen menm, kontrèman avè w, m pa yon moun ki si òdone ke sa. Pa egzanp, wè la, lè m rive se tèt chaje. Avan m dòmi, m oblije met yon tan apa pou m ranje paske makiyaj mwen ou konprann paske mwen soti bonè, m te gen yon jounen chaje, chaje, chaje jodi a. E pi donk mwen soti bonè e m te dòmi ta paske m te gen anpil preparasyon m t ap fè. pou tout aktivite ke m pral gen la, aktivite jodi, aktivite demen, ensi de swit, epi pase mwen gen òganizasyon tou, ke mwen, wala, donk, m pa t ap swete yon moun al lakay mwen la, kounye a, onètman, pase ke, mwen te la maten an, m te gen yon abiman, ok, mwen resoti ankò, mwen met yon lòt rad, mwen vin la ankò, mwen met yon lòt rad, donk. Chak rad yo nap konprann kòman m pran rad yo gon lè ke map jere e m paka soti nan machin akoz de jan m oblije pran moto pou m ka rive a tan donk chofè moto ap tann mwen fò m fè l vini avan pou li menm li pa banm reta donk nou ka imajine nou kòman kay la ye anfèt mwen m panse ke jesyon sa. M fè l byen, m fè l mal. Mwen fè l byen nan koze pwòpwete paske mwen tyen aske douch mwen pwòp. Ok. Mwen tyen aske gen bagay ki oblije pwòp paske m pa ka sipòte yo sal. Men chanm nan, rad yo, ok. Bon, manje a li menm, sa ki genyen avè m, mwen pa yon moun ki renmen manje. Pa egzanp, ou wè manje ki sot fèt la, se premye manje m, Pou jounen an ok donk sa ke mwen fè mwen manje men se bagay ki komsi vèl ou konprann dènye jou sa yo se sa m fè pa rapò avèk rejim ke m ap fè men sinon sa m konn fè mwen konn fè manje lè m gen tan epi mwen kite manje tankou lè m di w mwen se premye manje m se paske m pa gen manje nan frijidè ok mwen gen manje nan frijidè ke m te fè dimanch ok ki rete donk mwen se konsa m jere lavi m ou konprann donk se pratikman sa. Epi tou, wè, se sa, se sa k fè mwen di mwen jere l byen, mwen jere l mal. Lè zanmi m nan te la, m te byen kontan paske jisteman lè m gaye li ranje pou mwen, men kanmenm la m pa gaye ba l ranje, li la a, kè l fè l mal ou pa konprann nan, li wè m ap bouje e m son bon moun kanmenm.
Sèlman nou 3 ki sou plato a. Aprè dènye kesyon an, se pral vòt, sa ki vle di ke si nou pa elimine enpostè a, li ap genyen 50 mil goud la. Kòman n santi nou pa rapò a sa? Mwen menm, m enpasyant pou m dekouvri kiyès. Ebyen, kijan nou santi nou? Bon. Oh sorry.
Bon, ok, bon mwen menm, kijan m santi m? M pa santi m ankenn fason. Poukisa? Paske deja se yon je. E pi m panse ke gen de bagay se vre ke lide nou ka di nou. Men nou ka toujou pa ka detèmine vreman vreman e kiyès. Men m panse. Bon, kijan map santi m? Anfèt, m pap santi m anyen non. M jis ta swete ke nou nou fè bon chwa. M ta swete nou fè bon chwa. Kòm si nou jwenn enpostè la. Mwen se sa m ta swete. Pase ke bon. Men se apre se yon je e pi vwala.
Bon, se te yon bèl eksperyans. E. Son bèl eksperyans e ke m enpasyant e pou nou konn, pou nou dekouvri an fèt kiyès ki enpostè a ou pa. Jan nimewo 6 te di l talè a, medam yo ase konvenkan, mwen panse enpostè a pa la. M'panse donk n'ap swiv toujou men m'panse li ale lontan. Lè lè gon bri biza, lè nou tande yon bri biza lannuit lakay nou kijan nou reyaji?
M son moun ki feneyan jeneralman donk si m tap dòmi bri an fèm sote map pè anpil men si jem klè m tande bri an map kòmsi metem alabri oubyen alafi pou m ka sène kote l soti e kòman kijan pou m abrite m tou donk se konsa. Wè lèm te pli jèn m sonje m te pè ravèt epi manmi te toujou di m ou pa sipoze pè bèt ou pa sipoze pè bèt ok ou wèl fòk ou ka ok epi mwen menm mwen aprann de sa donk jounen jodi a lèm wèl m touye l avan fòk M te jwenn yon moun fè sa pou mwen. Men kounya la depi lè mwen menm se mwen ki sipoze jere tèt mwen e m grandi avèk sa ke m pa sipoze pè anyen. Petèt rele fiyanse m nan telefòn, Alo, m tande yon bri la. Ya, non, sa depan, sa depan paske non, avèk jan ensekirite a vin ye a, tande, avèk jan ensekirite a vin ye a, si w tande yon bri ou gen yon moun ki ka fè de twa apèl pou ou. ok ou gon moun ki ka di ok kitem tcheke entèl ok kitem paske pa bliye ou pou kòw se vre ke mpa pou kòm mpa pou kòm dan lavi mwen pou kòm nan yon kay donk sim ta tande yon bri ki twòp pou mwen sa map fè map relel epi li menm lap fè le nesesè ok dayè mkonn tande ok pa egzanp lè koulou map rele koulou. Lè chyen an Lè chyen an ap bay pwoblèm, lè m pa ka dòmi M pa ka dòmi Se vre ke se pa yon bri ki fè m pè men ki deranje m, sa m fè m rele l M di, a, chyen an twòp pou mwen jodi a M pap dòmi M pap dòmi Epi lè konsa nou nou konn fè nuit lan Ok Nou konn fè nuit lan epi m pa dòmi Donk se pou m montre nou Donk se Bon manmi pa Ayiti Donk se pa janm yon moun ta pral tcheke Non sèlman sa pral ba l pwoblèm Epi tou M panse ke si m te li sa m tap fè. M ta pè pè pè byen ke sa rive m ke rarman jan m di nou an m tap rele l. Ou jere sa?
Yep. Non men mwen jiska prezan erezman m poko tande yon bri ki depase jis pou m rele moun e ot. Ti bri bay yo se plis bal m konnen ke m pap dòmi ankò. M konnen m ap yon ti jan panike jan pou m konn si e pa rive ap rive sou mwen. Men bri jiska pou m rele moun oubyen pou m enkyè jiskaske pou m ap antre anba kabann sa poko rive jiska prezan.
Nou genyen rezilta vòt yo e selon moun ki sou plato yo, nimewo 3 pa yon moun k ap viv pou kò l. Selon moun ki sou plato yo, nimewo 4 pa yon moun k ap viv pou kò l. E dènye vòt la, selon moun ki sou plato yo, nimewo 4 pa yon moun k ap viv pou kò l. Nimewo 4, ki sa w gen pou di pou defans ou e ki ta pwouve ke w ap viv pou kò w?
Anfèt, petèt ke agiman m yo pa konvenk nou ke m ap viv pou kò m, men m konnen ke m ap viv pou kò m e m pa konn kisa pou m te di nou ankò pou m te pwouve nou sa. Dikou. Donk se sa a.
Nimewo 1 ak nimewo 3, nou sot elimine nimewo 4. Ki jan nou santi nou e èske selon nou menm nou fè bon chwa?
Bon anfèt m espere sa de tou kè anfèt. M byen apresye nimewo 4. Byen apresye nimewo 4 Men si m ta fon chwa nan 2 moun sa yo ki pa ap viv Ou sanble w ap viv pou kò w Nimewo 4 tou sanble l ap viv pou kò l wi Men lè w balanse
Mwen menm jiska prezan M panse M fè bon chwa E nimewo 4 ton ti jan Gon eksplikasyon l ap ban m la di m konsa Ami de la fami Ou ap viv pou kò ou Nan ami de la fami Ou ap viv pou kont ou Ou ap viv pou kont ou Sa nou klè Donk non Ou ap mete m deyò Donk se ami de la fami Mwen menm pou mwen Viv pou kont mwen Manman m pa ka Ami de la fami pa ka vin lakay mwen Se Manman m pap vre yon ami de la fami vin lakay mwen Donk se te sou baz sa ki fè m di Humm.

Bèl bebe nou te gentan wè. Nou depi depi nan premye tou a depi nan premye tou a nou te sispèk nimewo 4 a nimewo 4.
Bon anfèt e se se t yon bèl eksperyans e m panse tout moun ki la ka temwanye sa e bon m pat konnen si se konsa anbyans lan te ye men lè m vin la e m santi gen gen bagay pou pou nou amize nou epi pou nou dekouvri e lòt pèsonalite tou. M vote 3 fwa wi m vote 3 fwa 2 fwa m gade pale sa yo wi 2 fwa m vote m vote kont enpostè la sè di m te gentan gen sispisyon byen si men sè di m te gentan gen sispisyon de enpostè a bon malerezman e lòt moun yo te twouve se mwen ki Imposteur. Donk e janm te di la se se te yon bèl eksperyans e nenpòt moun ki ta anvi patisipe nan jan de aktivite sa piske son aktivite kap pèmèt li kòman enpe defoule l epi janm te di la rankontre bèl moun, rankontre lòt moun epi diskite tou epi evalye ann di sa yon moun ap di pa rapò a yon pozisyon petèt li te ka gen. Donk viv pou kò yon moun se yon gwo pralo e m panse nenpòt jèn ki swete antre nan vi sa se yon chwa ki dwe kalkile dabò epi Li dwe mete li nan mezi pou l an di fè fas avèk tout difikilte ki genyen sou chemen an. Donk se yon bèl vi tou puiske kèlke pa ou gen yon sa n te ka rele un peu de liberté men ki mande anpil kalkil, anpil limit, anpil prensip tou. Donk vini nan vi a menm jan avèk anpil nan nou ki la e n ap wè se yon bèl vi.
Alò mwen estime ke se yon bèl eksperyans, se yon trè bèl eksperyans paske anve avèk konjonkti peyi a, li bon pou nou yon ti jan soti nou de lo a epi panse a lòt bagay, fokis sou lòt bagay ki pa gen anyen pou wè avèk ensekirite, avèk tout sa ki ap pase la a. Donk pou mwen se te yon trè trè bèl eksperyans epi nou familyarize nou, nou pale, nou diskite antre nou. M panse se yon trè trè bèl eksperyans e sitou paske nou genyen paske nou dekouvri enpostè lan donk sa pwouve ke nou te vrèman afon e malgre sekous ke n ap pran pa bò isit men mindset lan rete intact donk sa fè nou kontan wala. Ebyen, al viv pou kò w dwe yon desizyon ki trè reflechi. Se pa sou yon kout tèt pou di tèt ou ke bon m pral viv pou kò m. Se pa paske paran w ap ba w pwoblèm pou w di w pral viv pou kò w. Se pa paske w wè zanmi ap viv pou kò l pou w di w pral viv pou kò w. Se fòk ou konnen pou ki rezon, fòk ou gen de objektif, fòk ou gen de rezon presiz pou w al viv pou kò w. Sinon, ou ka. Ou ka kòmanse byen la epi apre sa w fini trè trè mal. Ou ka vin yon moun, jisteman, ou ka vin yon moun, ou ka vin yon moun ke w pa t janm panse w te ka vin ye. Paske libète ap twòp pou ou e w pap ka jere sa. Donk, mete prensip, mete fokis, gade objektif yo epi vwala. M kapab di ke se yon bèl eksperyans paske m divèti m enpe. pa rapò a donk m rete on kote ke woutin mwen vreman se tande bri bal donk yo te pwopoze m vin vin nan cho a e m te di ke son bèl eksperyans ke m bral fè vi ke m bral rankontre lòt moun m bral divèti m ri un peu donk e sa te rive fèt donk Map konseye yon jèn ki vle vin nan show a ki jwenn opòtinite a vini paske eksperyans lan bèl. Donk konsèy mwen pou yon jèn ki anvi al viv pou kòl se mete brenn, mete kran jan moun yo konn di an paske gen anpil difikilte, gen anpil enkonvenyan tou e fòw mature anpil. Donk se tout sa mtap di. Ok se te yon trè bèl eksperyans pou mwen kote mwen te patisipe nan cho a e ke mwen te ri menm ke yo te voye m ale san ke mwen pat enpostè la wi wi sa fè m mal ok ok pati sa ke mwen Mwen plito konsole m ladan se paske yo jwenn enpostè la e ke mwen kontan se pa enpostè la ki fè tout kòb la you know yo pataje kòb la ok sa bagay mi e ke tou se yon bèl inisyativ de Banj Media pou reyini jèn yo pou patisipe nan emisyon an mwen te pase yon trè bèl moman. Avek moun ki te voye m ale yo sa fem mal. Men se te yon trè bel eksperyans. Se te yon trè bel eksperyans sitou m pat menm prepare a sa e dispoze pou sa. E nou pase yon bon moman e mwen kontan ke m te gen ase disèneman pou m te dekouvri enpostè la. M byen kontan sa donk se avek yon santiman de fyète. M ap kite isit lan la. Paske l pa t fasil. E konsèy mwen pou moun ki vle al viv pou kont yo, se pa yon bagay ki fasil. Se vre ke w ap gen libète, w ap ka fè sa w vle, men gen de moman w ap bezwen moun bò kote w. Donk, se sa. Ok.
M ap viv an fanmi e ke se pa ide al viv pou kont mwen an ki pa travèse m. Men m panse ke M ap plis reflechi sou sa e sa ap fèt dan pa lontan. E pa rale m. Mwen vreman apresye eksperyans lan, sitou nan yon kontèks ki vreman stresan. Li toujou bon pou nou chanje dè, pou nou fè de nouvèl rankont, pou nou gen de zechanj avèk jèn parèy nou. E m pa regrèt. E si se te a refè, m ap refè l. Yes. E mèsi.
Nou te kòmanse ak 6 patisipan e nou vin rive a 3 kote ke 2 moun yo, yo te reyisi devine kiyès ki enpostè a. Sa ki fè ke yo pral pataje 50 mil goud la antre yo e malerezman enpostè a soti men vid. Mèsi a ou menm ki tap gade jiskaprezan E babay randevou kase pou yon pwochen epizòd kiyès ki enpostè a.